Nòvèj fè 2 fwa plis pas nan yon match ke Brezil mesye. Sa vle di lè Nòvèj a 530 pas, Brezil a 203 pas. 200, yeah.
Hmm.
Pa gen pi gwo skandal ke sa. Siy sa yo klè. Siy sa yo klè montre ke efektivman ke pa gen pa gen match. Fò posesyon bal, fò posesyon bal la nenpòt 70. Non m kwè li fò posesyon bal 64. Non men chal te monte pi wo. 66, 66. Fò posesyon bal li a.
Gen yon lòt sit ki bay 67, 33. Mh. Donk, yo te, yo te ase enteresan. Mentnan, e fòk nou, fòk nou rekonèt sa, ekip Nòvèj la monte an pwisans. E kiyès, sou ki, sou, sou, sou liy kiyès li ye la? Sou liy Ajantin? Wi, Ajantin ki pral mete lisans, kap mete silans sou li. Men, mesye, map tann mèkredi pwochen, si Dye ve, pou m kapab fè. Non Argentine pa Brésil man Argentine ap met silans sou li monchè. Non map pale w de map je je. Wè si Brésil kwaze avèk ki yon ti ekip la rele ekip ougan an Cap Vert Cap Vert ka t bat li wi Brésil nap gade la son mò wi mesye fò n di bagay jan l ye a wi son mò k tap jwe avèk avèk avèk Norvège son mò ekip la pa janm gen nannan ekip la pa genyen on on pansè se tout bagay nèg yo ap jwe sou Vinicius

Ke l te fè Ederson nan, ke l te fè Casemiro, m pa konnen. Paske Dalido pa ka jwe nan foutbòl moun sa yo.
Eksplike m prezans Endrick. Deyò. Endrick. Chè, e konsa sa ye. Kòman se Glock pa bon?
Ou konn Endrick? Endrick yo k manti aktivite. E l k manti aktivite. Bon la, lè w ap gade pou wè jan ekip Nòvèj sa, Oscar Bob pa ka pran bal anndan li. Sòlòt, si l pa ka jwe sou Haaland, e sou ban pou l ale.

Se antrenè koup li ye. Mwen m tap tann jodi a m pale. Ancelotti pa nan boul. Li pa pote anyen pou Brezil. Anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. Kisa Ancelotti pote pou ekip sa a ki diferan de antrenè ki te la avan an? Pa gen koyezyon. Pa gen jeu non, pa gen jeu. Pa gen jeu dansanm.
Pa gen vitès. Ekip la lan. Epi dezyèmman pran Neymar son skandal li ye. Misye pran presyon devan Neymar sou misye kite meyè atakan dewòp li ti nèg Chelsea a. Tchak. Non monchè ti nèg Chelsea a. Joao Pedro. E meyè atakan Brezil monchè. Misye kite nèg la pou l pran Hugo Thiago. Li pa mete l. Ke l mete yon sèl yon mitan apre sa li pa janm mete l ankò. Yon mitan nan premye match la. Nan premye match la li mete l jwe yon mitan. Pandan ke l te kont Joao Pedro.
Li pa vin avè l nan mondyal la. Joao Pedro se meyè atakan Brezil nèg la e vre. Ni lan konn jwe ni lan bay bri. Epi gon bagay ki klè, ou se mèt ekip. Jodi a m konnen nou, nou pral nap anvi koupe nou pap vle koupe jodi a. Nou pral koupe avèk men tranble.

Bon mwen menm sam dil kòm mwen wè sa son jouman men m fò anpil m patap ka chita bò kot Fanfan m patap ka chita bò kot Roody bò kot Patrice m fò anpil nou ka di sa se awogan paske nou menm nou renmen krache sou moun ki bon men m bon yon bagay ki klè m konn istwa jwèt lan byen Brezil a chak fwa Brezil prale nan koup di mond avèk objektif pou l genyen konpetisyon an li gon mèt avan koup di mond lan Brezil. pat kapab bay tèt li lejitimite pou l di l gon mèt paske Neymar pa bon fizikman. Presyon popilè fè Ancelotti rele Neymar. Men tout moun vin wè nan mondyal lan se Vinicius ki mèt Brezil. Sa vle di misye mèt Brezil.
On jwè ou mèt Brezil, ya, ou pran ou pran le ou pran nivo mèt ou anndan koupdimond lan. Dayè se pou lapremyè fwa Vinicius anchene 3 bon match avèk Brezil. Sa vle di son jwè ki an konfyans. Ekip pou mwen, m se mèt ekip. M nan batay pou meyè bitè tou. M nan batay pou meyè bitè konpetisyon. Premye fwa m ap fè tout gòl sa nan Brezil. Nòvèj pi byen kòmanse match lan ke mwen. Sa vle di lè Brezil jwenn penaliti an, ou kapab di kontwole kou di je, se Nòvèj k ap domine. Mwen jwenn penaliti. Ou se meyè jwè ekip lan, youn nan meyè jwè tounwa a, epi pou penaliti map bay Bruno Guimaraes choute penaliti. E se li k pranl ki potel bali wi. Misye gon pwoblèm lidèchip, misye gon pwoblèm pèsonalite, modèl jwè sa pa kapab mèt pi gwo seleksyon nan istwa jwèt la. Brezil se Rivaldo l pase, se Rivelino, se Pelé, se Ronaldo, se Romario, se Zico. Posture mèt ekip li paka nan do Vinicius. San pèsonalite, san leadership, san dimansyon kòm jwè foutbòl. Mèt ekip e ou k genyen ak ekip la. Pèdi ekip, se ou k pèdi. Ou wè si Brésil pèdi Vinicius rate penaliti, m tap mansyone sa. Men m pa tap focus sou sa paske jwè lan li deside. pran responsabilite l li chouto vin Ayiti. Se menm bagay, jodi an la a, nou pa wè ann Almay, malgre l Almay elimine, tout moun ap bat bravo pou Kimmich. Malgre l Almay elimine, tout moun ap bat bravo pou Jonathan Tah. Se joure y ap joure jwè k pa ki pa dakò choute penaliti yo. Wi, Jonathan Tah rate penaliti. Men kounye la, menm Jonathan Tah sa l montre pèsonalite. Li pran balon an l choute l li rate. Sa ke Goretzka pa ka fè. Sa ke plizyè lòt jwè alman pa ka fè. Yo pa kritike Jonathan Tah ann Almay. te gen ta sipoze gen doub rezon pou yo kritike l 1 l son nwa 2 li rate l alma elimine men ou pa wè yo pa twò pale de Jonathan Tah se choute y ap choute sou Leroy Sané y ap choute sou Goretzka paske msye msye pran msye pran sa ke lòt jwè yo pa gen kilo pou yo pran m pa ka mèt ekip ekip Brezil se sou do m tout moun dakò se yo menm ki mèt ekip Neymar di yo yo k mèt ekip paske w ap moute an pwisans Jiska prezan mondyal ou nan men w epi penalis wap bay Bruno Guimaraes san pèsonalite, san lidèchip, san dimansyon. Nan nou wè pwoblèm Mbappé a nou wè kote li soti. Bon mètnan
mètnan mwen menm Kim ou konn sa ki rive se alentèyè de agiman w la m pral tire yon ti bagay. Ou konn ou gen totalman rezon men fò w pa bliye ke bagay la tanporèl. Misye Godard nan timing sa misye di. Guimaraes gen lè pi anfòm pou l ba l penalti an. Sa ta ka rive Kim. Sa ka rive ke o moman penalti a rive a misye di m poko bon. Pa gen anyen ki di si penalti a vini ankò l pa t ap pran l. Men o mo, alò ke misye trè akrèk pou chita pou a fè chute penalti. Misye ka konprann ke fò paske il est humain kanmenm. Sa ka rive ke misye pa santi ke li a 5 sur 5. Se sa Kim pa ka joure l. Se sa.
Se sa nou t ap di. Se menm sa m ap di brezilyen sou teren an wi. Se sa talè a m tap di lè Kim di sa, m di Kim non atansyon mesye chak moun jan w di an le kote imen de la choz mesye ou ka gon senp bagay ki pase nan tèt ou li kreye yon deklik wi. Sa vle di ke Mesye ta sonje avèk Venezuela li di m bay m bay bay se vre ke Yon jwè konn nan son pede sonje avèk tout bagay sa ou konprann? Non non sa ka rive. Se ta konklizyon se ta konklizyon ke map pran ta konklizyon se kwa Konklizyon lan, e se ladann pou rete wi Kim, si w prale demen si w prale sa a. Ta konklizyon se ke ou fin pran lidèchip ekip la, ou pran nèt. E se pa kado yo fè l li non. Li pran lidèchip ekip la nan mondyal la. Pa sa l ap fè, pa gòl li fè e pa jan l mennen match yo. Mwen dakò avè w nan konklizyon ekip la, si w ap pran lidèchip pi gwo ekip mondyal nan foutbòl la, li nòmal. ke ou pran nèt. Men fòk a rekonèt an tan k imen, sa pèt arive a yn minit presiz ke m pa gen, m pa gen tout sans mwen sou mwen. Ou pa gen, souvan nèg y ap jwe l tou. Nèg la pa gen tout sans mwen. Si m pa santi m gen tout sans mwen mesye, m ba yon nèg ki pi kapab li. Exactly, exactly. Paske fò nou, se sa n ap di a. Nèg ki pi kapab, pandan n ap pale de pi gwo seleksyon nan istwa jwèt la.

E la nou ye, le kote imen de la choz. Paske se sa m gen lenpresyon nou kapab bliye. Mesye, Donk Bruno Guimaraes gen deklik lan? Non, non, non, m pa di se Bruno Guimaraes mon ami, m pa di se Bruno Guimaraes. Ou wè lòtre jou pa egzanp mwen chita la, mesye, m gon sèl bagay ki pran m, lè m tande pitit gason m nan poko rantre, moun voye al chèche l la bliye.

M ap kolabore a Rudy. M pa t janm gen etikèt restavèk sou sou. Ou konn poukisa? Paske Vinicius ak Real t ap mennen e mwen k te pi bon alepòk. Paske mwen menm, se mwen k te Lè m ap parye kòb mwen avèk Rudy sou pye Vinicius, e nan vòlè m ye oubyen se paske m kwè nan jwè a? E paske m konnen l gen talan? Rudy gen yon kwayans li pa genyen, gen yon kwayans mwen genyen. Lè m ap parye 500 dola, m ap parye 1000 dola avèk Rudy.
Se paske m renmen jwè a. Kounye la! E yo konn defann misye serye wi. Klè, mwen menm mwen rete rasyonèl.
Mwen rete rasyonèl nan pozisyon m. An 2024, le 3 jen 2024 e mwen k di wi Vinicius se meyè jwè du mond. Efektivman l te meyè jwè du mond. Tout moun k ap joure, k ap di tout kalite, pase, ya ou mèt pase. Tout moun k ap joure, k ap di tout kalite betiz yo. Poukisa? Se paske mwen menm mwen vin trè kritik a lega de Vinicius paske mwen menm mwen kwè ke jwè lan gen anpil talan epi jwè lan san dimansyon. Gen yon bagay ki esansyèl. Mwen menm lè m tap kritike Vinicius m te di se brezilyen ki pi nul ke m wè nan seleksyon an ki gen stati etikèt meyè jwè Brezil. Se t on verite, m pat kache sou jwè lan. On jwè pa ka gen prè de 50 match avèk avèk on seleksyon epi ou gen ou gen 8 gòl oubyen ou gen 7 gòl epi ou pa janm kapab regilye. Kounye a rive nan mondyal lan, mwen menm se avantaj sa m genyen, rive nan mondyal lan. 2 meyè jwè premye tou koup di mond lan se Vinicius avèk Messi. Se pa kado. E sa mwen te di a. Se ton verite paske Vinicius te ekstraòdinè nan premye tou koup di mond lan pou Brezil. Li fè gòl yo, li deside sò match yo epi li bay pas danjrez yo. Men kounye la, ou pa ka meyè jwè ekip. Ekip se pou ou. Ou pran ekip ou. Ou pran lidèchip ekip ou. Epi penaliti, penaliti ap choute. Ou bay lòt penaliti. Non a difisil. Ou pa bay ekip la konfyans, ou pa bay tèt ou konfyans pou fè Brezil sòti tèt li anba dlo. Atan, m pa kont ou non nan sa w di an paske efektivman penalty a se ou k pou choute l paske se ou k mèt ekip. Kounye a la nan moman an kapab petèt gon deklik. Se just as simple as that. E sa sèlman mwen menm m di. Pa gen okenn deklik pou gwo jwè. Oh non pa fè sa. Non! Lè w di m ki deklik w ap pale la a? Non mwen pa konnen. Ke Vinicius gon pwoblèm? Mwen pa konnen.
Li gon pwoblèm fòm? Ou di Rankin te klik pou Pogba? Non Vinicius responsab echèk Brezil la. Non non non non nap di ekip la. Non non non non non mwen pap di tout ekip la. Se li ki responsab mwen pap di tout ekip la. Se li ki lidè. Le Argentine pèdi se pa Higuain ki rate penaliti. Se Messi ki pèdi Argentine. Se Vinicius ki lidè, Vinicius ki elimine Brezil. Non mwen men sak fèm di sa wi. Se paske dan lansanb ekip Brezil nan pa bon menm. Se sa. Non.
Analize Brezil aprè. Men la nou non jwè. Sa di Alien se pou sòt ya la. Ekip la pa bon men kon Alien pa bezwen moun pou ki ralel moute tou papa. Wi wi lò pa bon. Bon si e ti kap vè ekip sa vin li mouri nèt wi. Pase Nòvèj Nòvèj ap jwe lan menm lantè avèl. Nòvèj fè pou fè tout match la ap jwe lon forit tou wi. Si se ti kap vè vokap vokap. Lè pa Brezil kaka sou li.
Kounye la kounye a m vle pale de Brezil. Ekip ki tap jwe kont Brezil lan pi fò de lwen ke Brezil. Premye bagay. De lwen. Mitan yo te ka bat. De lwen. De lwen li pi fò ke Brezil. Kounye a si nou pa ka konsidere mitan yo. Non. De lwen nan nivo jeu li pi fò ke Brezil. Li pi fò ke Brezil monchè. Gade banm di w. Depi ou pa ka kontwole ritm match foutbòl la. Ekip nan kontwole ritm lan, l kontwole tempo l. Match lan jwe nan sans Nòvèj. E pa Brezil non ki fè Nòvèj jwe nan sans li. Se Nòvèj ki fè Brezil. Se pa Brezil ki fè Nòvèj jwe nan sans li. Kote ke l gen ritm lan. Se Nòvèj ki gen ritm lan. Nòvè, Nòvèj jwe match lan nan yon fo ritm. Yon fo, yon, yon, yon fo lan. Tanto l vle ale, tanto l, li bagay. Brezil pa ka fè pressing. Map map vin jwenn ou map vin jwenn ou Brezil paske Brezil fè blòk ba Brezil pa ka fè pressing Li pa ankò la menm kanmenm Lè Nòvèj Lè Nòvèj Lè Nòvèj ap konsede okazyon Se erè yo Wi Wi nan sòti bal yo Penalite a se erè yo Se erè yo ki ki fè yo konsede Se pa Brezil ki gen dè atak plase atak atak konstwit non Wi Apa petèt 2 ou 3 okazyon petèt Pas Vinicius bay Endrick lan. Se ap yon pèt de bal wi Donovaj. Penaliti, penaliti ke defansè lan konsede a, se Nòvèj wi ki gen balon. Sa di Nòvèj se li menm ki tap bat tèt li kont Brezil, Brezil paka fè presing, Brezil gon pwoblèm fizik, li paka, li paka, ekip la pa òganize, Nòvèj kontwole rit match lan, li kontwole tempo l, li kontwole mitan tèren an.
Milye tèren Brezil la pa bon menm. Menm, tèlman mitan tèren sa lan, Sa vle di, wi, Nòvèj te pi bon ke Brezil, men kounye a gon bagay ki klè. Listwa match sa a, li chanje apati de penaliti ki rate a. Se pa di m di Vinicius pa ta ka rate penalti, men m pa t ap di tout pawòl sa yo. Men t ekipe yo gen l yo k pèdi l. Paske Brezil te chanpyon dimond, Vinicius t ap meyè jwè koupdimond lan, li t ap balondò. Yo pa yo pa bay Casemiro meyè jwè koup du mond. Se Vinicius ki tap meyè jwè koup du mond la. E pa Bruno Guimaraes yo tap bay meyè jwè koup du mond. Se Vinicius, de se fèt se Vinicius ki elimine Brezil jodia. Alò, m ta renmen di. Alan nan move mesye.
M ta renmen di ou ba la. E sa w ap di pou Gabriel?
Li toujou pi gwo aryè mond la? Non, ban m di w. M te di w Gabriel nan Brezil son gwo egare. Menm be, tande.
Menm Beken m ba wè konn fè ti. Gabriel nan Brezil son gwo egare. Yo konn bat Beken.
Gwo egare. Yo konn bat Beken.
Ou pa ka fè sa monchè. Nasyonal Nasyonal se gwo ewo. Nasyonal lèl bon kont saliba se pi gwo aryè wòl. Zanmi vin vin pale avè nou paske Men lèl nan Brezil son ti egare.
Ou fè tan deyò pale avè nou. Wi Frèm kote w te ye papa ou mawon nou. Enben wonnenm pat la. Wi alò fòm di nou yon bagay se ke gen de twa ti bagay m pa dakò avèk nou gen de bagay m dakò. E ekip Nòvèj la pa montre m ke l trè siperyè a Brezil. Ekip Nòvèj la an premyè mitan. Ekip Nòvèj la na remake ke milye teren Brezil la, m gen gwo blan milye teren Brezil la, depi lan premye match kont la kont le Maròk, nou ka remake ke milye teren Brezil la se tou katastwòf. M pa pale de match Ayiti a kote ke Ayiti te gen twòp respè pou Brezil epi dezyèm mitan an yo te degaje yo te bay yon e match Ekòs la m pa bezwen pale de li Japon gwo moman Japon annik fè gòl la Japon fè bak Brezil atake. Men la match jodi an la na remake ke Nòvejyen yo jwe yon kalamitez premyè mitan. Pa bon menm. Se a di ke nèg yo pèdi 2 balon kote pou yo pa ta pèdi. Sitou ke Brezil, m tap di sa, milye teren Brezil la pa konstwi. E aksyon vrèman. Na remake ke majorite gòl ke Brezil ta rate, sitou an premye mitan an, se 2 aksyon, 2 balon ke nèg Nòvèj yo rate. Rudy tap pale de penalite a eksetera eksetera. Donk na remake ke men anvan penalite ki te bon penalite pou Brezil, se erè ke nèg Nòvèj yo tap fè. Dezyèm mitan an, Nòvèj un pti peu diminye sou erè ke l ta fè yo. Se sa k fè ke l vin genyen match lan. Men m pa kwè ke e se se youn nan pi move match ke m gade nan koup di monn nan teknikman. Anpil dechè dè 2 kote. Plis menm di kote Nòvèj an premyè mitan. Brezil e nou konnen ke l te gen dechè milieu de terrain yo depi lè e chanpyona a kòmanse. E menm. Èske n sonje match amikal Brezil kont Lafrans 2 a 1 an? Sou katastwòf, w ap gade ekip brezilyèn nan mil teren, nèg yo pa ka fè 3 pas. Men sa pa chanje, sa pa janm chanje non. Non, sa pa janm chanje non, m dakò avèk ou wi, m t ap ba w egzanp Mawòk eksetera. Bon, Mawòk la la, bon w ap gade Mawòk la, ou gen enpresyon ke nèg Mawòk yo konn di, la, nan match Mawòk la, ou wè Mawòk te pi fò. La, jodi a la, Nòvèj pa jwe gwo match.

Li pa etonan, milye teren Brezil la pa kapab fè jwèt, se klè. Konla, sa m dakò avè w, efektivman nan premye mitan an, Nòvèj, ou wè l kapab bat tèt li. Paske gen de bagay l ap fè, tout aksyon Brezil fè se Nòvèj ki fè tenten ak balon yo. Men nan dezyèm mitan an, lè yo moute Oscar Bob avèk, ki yon nèg la rele Chal Dewòp, Chal Dewòp. Oscar Bob la e men wi non men gad kisa k pase la teknikman le plus souvent ke poukisa gaspiye Brezil Brezil lan premye mitan an Brezil pa lè pou l te fè gòl yo l pa fè yo epi kounya la Nòvèj vini e Nòvèj vin domine domine milye de teren an e na remake menm lè Brezil gen balon an sa nèg Nòvèj yo fè yo fè ti gwoup yo yo rantre la epi aprè sa men wogòt pou Vinicius pou Vinicius pou Vinicius m dakò avèk ou pou Vinicius Mwen menm tou di sa map repete l ankò Vinicius pou mwen se li ki te sipoze lidè teknik Real Madrid. M pa menm nan Brezil non. 680 pas a 329.
Prèske 700. Non m konnen wi.
A 329.
Wi men l pa etonnan 329 la. Ou fèt Brezil. Non eske m di w le kontrè. 329 pas wi. M di w ke Brezil sou bout ekip, milan teren an pa bon. E na remake ke Brezil se aksyon ke l jwenn le pli souvan aksyon ke l jwenn yo se de erè bò kot lòt la men Nòvèj jwe move premye mitan. E gen 2 ekip la l tap jwe kont yo pou ou ekip kankou La France oubyen Lespay yo tap bal 2 3 gòl. Men m ta banm rezon sou tout.
Ou konprann? Sou tout m tap banm rezon.
Ou konprann men tou donk ki vin fè ke bon pou ka Vinicius lan e Vinicius pou mwen te balon dò petèt ou epòk men Vinicius son nèg m tap bat lan tèt paske Vinicius son nèg ki teknikman bon se misye ki ta sipoze lidè teknik Real Madrid paske se li ki ta sipoze pi konn jwe lan Real Madrid. Mè m alò gou se de fanatik men gou se de gou se de fanatik non gou se de fanatik a y ap kritike Mbappé non Mbappé fè sa pou l fè al fè gòl aktyèlman la lan koup di monn nan la alò tap pale m de mwen menm koup di monn nan la pou mwen pou lenstan nèg ki pou mwen ki parèt mwen an premyè pozisyon lè MVP li rele Mbappé ke w vle ke w pa vle.

Japon?
Japon!
Men ou remake Japon pa vin jwe foutbòl yon moman. Yo pa vin jwe foutbòl.
Alòske Brezil pa tout ekip sa pou pa vin jwe foutbòl avè l. Enben se sa m di w la. Brezil pa tout ekip sa pou pa vin jwe foutbòl avè l. Ou remake lè. Kòman w deside bay Brezil balon epi w pa al ba li a? Wi. Epi non men menm lè Brezil te gen balon an, li pa fè gran bagay ak balon an. Ou konprann? Men men men pou afè e e e Vinicius son m non m pa gen pwoblèm avè w non Vinicius son nèg m ta bat lantèt paske son nèg ki te sipoze balon dò e pa balon dò sèlman non ki te sipoze lidè teknik Mwen mwen di sa pwen final. La a nou nan afè avèk nèg k ap pale bon tout nèg la konn konn baskèt avèk doktè Juno ki ki ki se antrenè baskèt dènye chout lan e Jordan ki pou pran l. No matter what

Men kòman.
Epa 3, epa epa yon seri 3 a 3. Epa yon seri 3 a 3 li te ye. Epa pèdi, li pa li pa li pa tap pèdi seri a. Alò m'ta renmen di yon bagay, eskize mwen, ann ann pran egzanp Jordan, ann ann pran egzanp Kobe. Kobe Bryant misye te se te yon match li tap jwe kont Phoenix epi misye di ke ou konn sa k genyen? Misye di li menm kòm lidè ekip lan. Misye di se li k pou gen balon an lan dènye segond lan. Misye di si pou m pa yon pas m ap fache. Men Kobe a pa t renmen bay pas mwen nèspa. Men ou remake misye di ke se swa m genyen avèk ekip la, nou vini oubyen m pèdi ekip la. Se sa pou Vinicius fè la. Vinicius pa nan choute. Nan Real Madrid.
Nan Real Madrid. Lè. Mbappé vini, lè yo poze Ancelotti kesyon nan konferans de près misye di w tirè m se Vinicius. Nimewo 1 l.
Nimewo 1 l. Ok.
Vinicius vin pa tirè Ancelotti ankò lè Vinicius trayi Ancelotti nan sa a. Li vin ap rate penaliti. Rate. On nèg ki pat konn rate.
Li al vin ap rate penaliti epi Lè misye ap pran yo pote bay. Ya, lè gen vin gen presyon, Mbappe vin choute penaliti a. Paske Ancelotti se 2024, 2025 li fè avèk ekip Real Madrid la, Mbappe vini li menm apre sezon 2023, 2024 li fè yon grenn sezon. Mentnan, menm Vinicius sa, nan menm Brezil sa, Casemiro pran balon deja nan men Vinicius li bay Paquita choute penaliti. Kounyela, Ancelotti vini nan Brezil. De pou di Vinicius ou di Ancelotti? Wi e moun li.
Se moun li, se pitit gason l. Ancelotti pran Neymar nan Brezil se presyon popilè. E pa paske Ancelotti te konnen ke Neymar ka jwe. Depi lè sa Ancelotti pa ka bezwen an.
Depi lè l pran Neymar.
Fò ti ranje kò konsa. E pa w wè l te janm bezwen. Ya, e pa paske Ancelotti te kwè nan Neymar. E pa paske l te kwè nan Neymar. Bon, li konnen kò Neymar pa bon.
Neymar menm gò sa ou di.
Klè. Mentnan.
Neymar pi gwo wi.
Ou konn kòman m t ap konprann sa k fèt jodi a? Se si e sèlman si anndan mondyal sa Vinicius poko janm jwenn kap li. Sa vle di nan match uityèm de final pou l al choute penaliti kont Nòvèj. Ou gen yon Vinicius

Nèg la sòti de 2 3 a 8 8 50 e ou wè gòl li yo vre deside viktwa ekip la li pa lòt bagay ke ekstraòdinè. Epa non ou konn sak pase mwen menm ou konn poukisa ou konn rezèv pam lan ti moudi m avè nou wi. Men pou ke, men rezèv pa m lan. Lè ou genyen on, ou lan on gwoup, m dakò ke Mawòk se li ki te pi gran nèg lan gwoup lan, ok, m kwè Mawòk te klase setyèm mondyal, Mawòk sot katriyèm lan dènyè koup di mond lan, li sot chanpyon dafrik menm si se sou papye. Lè w sot lan, lè w sot la, M dakò ke Maroc se yon gwo yon gwo pwotagonis. Men lè se Ayiti 83 zièm mondyal ou genyen, ou gen Ekòs 42 zièm mondyal ou bat yo, ou fè sa w te dwe fè a. Men konn gen pi mal, pa gen pwoblèm non, men konn gen ekip ki pi ba, Vinicius pa ka pa ka anchene.
Non men m pa pral mezire l parapò avèk ekip ki lan zòn Amerik di Sid lan. Paske e gran nèg yo ye tou. Men lè se Ayiti avèk Ekòs ou bat, ou fè sa w te dwe fè a. Se poutèt sa anpil moun kritike koup dimond lan avèk yon twòp ti ekip. Twòp ti ekip. Se kounye yo pral gen ti ekip, pral gen plis ekip.
Ayiti se lakay mwen, ok men ke Brezil bat li 3 a 0, ke Vinicius fè 2 gòl, pa gen anyen dekstraòdinè. Pa gen dekstraòdinè. Gòl, misye fè gòl, gòl, gòl Mawòk lan ki se te yon gwo gòl ki te anonse la koulè. Chanpyona 20 ekip yo, se 4 ekip ki gen ladan yo wi. Wi. Apre sa, gen 2, 3 grenn ki ka kenbe. Pou milye de tablo.
Apre rès 15, 14 yo, se ti ekip yo ye wi. Li pa yon pwoblèm de koup di mond lan gen ti ekip non. Yo pa pral pi lwen ke limit yo. 32 zyèm, 8 zyèm.
Ya. Li pa yon pwoblèm pase tout moun konnen belijeran yo yo k pral goumen nan faz kade final. Bagay li pa yon problem non apa. Pase fòn fòn bagay. Wi bon, mwen menm pa lan ekstraodinè, m pa pral di w ekstraodinè lò bat Ayiti, Ekòs, Japon, Ayiti, Ekòs, Japon, m pa pral mete ekstraodinè la.
Kobe pa dakò, ok, ban m avanse. Mentnan, ou moute anndan konpetisyon an, ou pran nivo ke w pran. Vinicius pa janm anchene 3 match avèk Brezil, bon, sa potko janm fèt avan mondyal sa. Li te lan yon bèl lanse.
Kounya nan bèl lanse.
Kounye la m pa bezwen konn si se Ancelotti ki te detèmine kiyès ki choute k ap choute penaliti nan premye match la. Yon bagay ki klè, ki lè Bruno Guimaraes te tout tire penaliti sa? Non men se pa pwoblèm pou misye. Misye pran l li pote l ba li. Pou yo ta deside se Bruno Guimaraes k ap choute penaliti a, ki lè Bruno Guimaraes te tout tire penaliti sa? Epi l pran l li pote l ba li se menm bagay misye te konn fè. Ekip mwen se pou mwen l ye se mwen ki mèt pwojè m. Se menm bagay la misye te konn fè pran bagay la pote bay Mbappé ou paka gwòsè jwè sa pou janti
pou janti nan eta sa
Vinicius pa gen dwa janti nan tout bagay sa.

ki vini ki di w bagay alò se moun ki di m ke msye di w bagay li di ke Men Ancelotti Ancelotti fini tande w Eske nap fè la pou moun Mesye mesye mesye moun mwen pa wè moun mwen pa wè lontan non mesye pa pèmèt mwen non kontak ke m pa pèmèt ou e sa ou di ap fè pou mwen li pa gen okenn sans Blòf Ancelotti a fini Li konnen m deja Gon non gon bagay ki senp mesye non paske non eskize mwen yo yo mete m lan lwa tou non non non mesye kòmsi m ta di w e moun ki mesye tande tande vin nan emisyon sa se de

e tout nèg ki la a, ki chita la a, gen kay yo, gen kay pa yo ke yo fè. Sa vle di, tout nèg ki la se nèg ki ka manje, ki ka bwè. Donk, m panse, sa m ap di a la l valab pou ou menm Roody ki se bon patnè m, gen de bagay nou dwe kite yo pase.
Paske gen yon bagay ki klè.

Poukisa se nou tout moun ap jwe? A di menm moun k ap pale foutbòl. Nou nan yon van kontrè.
Ok. Yon bagay ki klè. Yon bagay ki klè. Wè pale foutbòl? Pale foutbòl, se ke ou vin avèk yon agiman. Bay rache figi moun nan. Ou pa dakò avèk agiman m. E pa kounye a non. Nou kontre kare. Yon bagay ki gen. Menm m pa pale pou m gen rezon. Ofinal. Ofinal. Kiyès ki gen rezon nan ka Brezil la? Mwen gen avèw. Emma ou di gen rezon.
Tout ti radote.
O final. Ti radote.
Nou ap pale pou nou gen rezon non. E pa rezon non. O final kèk ti rezon. Non rezon gen an.
Ou menm ou gen rezon eksprime. Men nèg yo anndan yo konnen Brezil pa bon. Ya men yo ap fè atak.
O final kèk ti gen rezon. Men ou pa gen dwa.
Non. Yo pa menm gen pwoblèm sa yo. E pa rezon non m bezwen.
M pale foutbòl an fonksyon de konpreyansyonm. M di brezil son bout ekip. Men konn lè bagay la pa bon nan men w epi kounya pou moun kòmsi ap ap soulinye pa bon an lè moun ap soulinye pa bon bagay la pa bon moun ap sou wap soulinye l li deranje l. Lè moun ap joure nou mwen menm wè lontan apre 2022 pa gen okenn bagay yon moun di sou mwen ki deranje m sou entènèt moun k ap jwe m nan l konnen m. Èske l konnen m? Èske m fè yn gaout avè l? Èske nou sòti, n al bwè byè, nèg la vin lakay mwen, m al lakay Pa gen sa. Sa vle di li klè, e sa k fè ou oblije trè restri. Men batay lejand lan, bèl batay ki la, mesye. Zanmi kite m pale nou zanmi. Alan, gade, ann retounen sou spò a nou. Tande, Alan, 25 an, e sa? Mbappé, 27 an, Messi, 39 an. Sa w fè demagoji men? Messi e parenn tout nèg sa yo. Li k ap goumen avè yo. Ti moun, wi.

Moun m pa wè lontan. Nap pale foutbòl. O final nap pale foutbòl. O final nap pale foutbòl. Tan bay tout moun. Tan toujou mete tout moun nan vrè plas yo. Wi.
Wi.
Tan met tout moun nan vrè plas yo. Wi.
Christiano Ronaldo pa boulèt Portugal.

Li fini li pa dakò l fini. Antrenè a pa gen dimansyon. Kounye la, si Pòtigal rive nan konpetisyon an, nan dezyèm tou an la, li bat tout moun, Cristiano Ronaldo bagay, m pèdi pa rapò avèk sa m te panse a. Non men fò Cristiano titilè pou w pèdi la. Wi fò l titilè pou m pèdi.
Fò l titilè pou m pèdi. Lè sa m ap pèdi pa rapò avèk jan m te konprann bagay la.

Dezyèm final afile, Ajantin bwe, Ajantin e. Mwen menm pèsonèlman, mwen repete li, mwen panse ke se la Frans ki favori pou mwen. Pou koup di moun sa. Jiska prezan. Jiska prezan. Yon ekip gen 3. Sa di ke pou mwen, se li menm ki meyè ekip la k parèt mwen, ki pi sanble ekip ki ka chanpyon. Men yon konn sa k pase, yon konn sa k pase. Non m di w sanble. Atan, atan, atan. Wi, wi, an avan.
Efektif li, efektif li di, efektif la Frans lan di. parèt plis ka genyen koup di mond lan aprè match yo jwe kont la Suède lan se kòm si yo te mèt tou pot koup la bal men match yè a match yè a dou fò reflechi se dominasyon nan nan ekspresyon foutbòl dominasyon foutbòl lan jiska match yè lan Ok ou tap di bal koup la men sa nou wè yè a ou fò poze tèt ou ke menm si se te lon menm si se te lon on non match kote Paraguay men aprè match Paraguay an ou pa ka nèke ou fò poze tèt ou kesyon ou ka ou ka ou ka di la Frans ok favori pou ranpòte l men ou ka met rezèv sa ok tou gen rezèv men eske ou pèmèt mwen ou se Lespay ki tap chanpyon an 2010 lan. Li jwe yon match bèf kont e kont yon ekip Paragwe ki te pi bon ke ekip sa. Wi.
Paske gen plizyè fwa yon ekip ap chanpyon epi rive de li rive e se si lan plizyè koup du mond nou ka wè sa. Non men nivo nivo teknik nivo teknik Lespay te genyen an.
Tande.
Se te sa ki te se te defans li se te premye defans li paske advèsè a pat gen boul.
Match pli. Advèsè a pat gen boul.
Match pi difisil ke Lespay te jwe an 2010. Se te kont Paragwe. M dakò final la se Espay se Espay se penalite Espay se on grenn gòl ou konprann Espay pat gen atak. Anpil ekip ki ranpòte koup di mond gwo moman w rive gwo ekip ki ka ba w plis pwoblèm ke w lòt.